Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nap kòmanse emisyon sa avèk yon refleksyon epi tou yon kestyon paske gen anpil fanatik ki voye kestyon sa ban mwen ki di RL eske ou panse si moun sa te nan plas sa toujou peyi a tap kote li ye a jounen jodi a il saji byen de Jacques Ader e eske se nan depatman latibonit poun ta ale eske se nan departeman lwès. pou n ta pran Ouest 1 kote Towo sa li menm li te kantone ebyen antouka nou kapab ale dabò nan depatman Latibonit eske si mesye sa ki rele Jakadè li te nan tèt lapolis nan depatman eske bandi yo t ap gen yon lajès pou yo kapab fè sa yo vle jounen jodi a ekoute byen si ou se yon moun ki ap viv o nivo de Marchandesalin. Ebyen, m ta kapab di, ou anba grif bandi ame. E tou sa yo di w fòk ou aksepte. Si pa egzanp yo di w pou pran boki dlo a fòk ou peye 5 goud, ou oblije fè sa. Gen yon ansanm de mezi ke gang yo mete sou plas nan depatman sila, nan komin kote yo ap fonksyone, ebyen abitan yo yo menm, menm lè y ap bougonnen wi men yo pa ka fè l pou bandi tande paske se bandi ki pran kontwòl. espas sa yo. Pa egzanp, lè w pran Marchand Dessalines, bandi yo pote boure, yo pran espas la, ebyen jounen jodi a la, se yo menm k ap fè e defè o nivo di depateman. Men, pa bliye nan depatman sa a gen FRG ki li menm deplwaye. Lè Jacques Ader te nan depatman sila, te gen yon bavure policière, kote ke genyen Ti Wil ki li menm pèdi lavi l, e anpil moun ap poze kesyon pou di, èske se pa t yon konplo? Bon, manifestasyon fèt pa bò kote de nèg ki gen zam nan men yo, e yo fè. Deplase Jakadè. Jakadè vin Pòtoprens. Rive Jakadè rive Pòtoprens, genyen operasyon, entèvansyon, oubyen pseudo operasyon, oubyen pseudo entèvansyon ki kòmanse kont bandi ame yo. Eske daprè ou menm bandi yo pa tap pran bon bwa nan Pòtoprens? Ebyen, lè bandi yo kòmanse pran bon bwa nan Pòtoprens, gon seri de vwa ki kòmanse ap leve diskrètman.

yo te oblije pran desizyon pou retire Jakadè. Men eske tou sa yo te di kom rezon ki lakoz yo retire Jakadè, rezon sa yo yo te kenbe? En tou ka, apre Jakadè pedi post sila, poze tet ou kestyon pou di, nan moman Jakadè te la, te komanse gen operasyon, e nan moman yo revoke li a, ki kote ki gen vid? Eske se lel te la? avèk lè li pa la. Paske lè li te la, li te fè pè. E lè li sou tèren an, ou ta kapab di, nèg pap pwoche. Men jounen jodi a la, bandi yo pa gen pwoblèm. Menm lè genyen operasyon ki ap fèt. Ebyen, si se te sou Jacques Ader, anpil moun tap gentan rale yon souf. Men se te kapab rive tou. Genyen men ki tap kòde. Epi gen lòt men ki tap dekòde antouka.

Kisa ki gen ankò? Genyen blende ki deplwaye, genyen sòlda, kisa yo bezwen? Yo oblije ap tann toujou. Paske operasyon yo, dapre anpil moun ki ap viv nan depatman sila, yo ta dwe kòmanse pou kapab mete yon bout ak ekzaksyon bandi yo nan depatman sila. Figirevou byen genyen 2 gwoup de gang ki ap fonksyone, ki ap bay pwoblèm. Alò, se yo menm ki plis antèt, men gen lòt gwoup gang toujou. Men imedyatman ou ta ratibwaze 2 gwoup sa yo, Ebyen wap jwenn solisyon. Genyen mesye Savyen yo e mesye ki nan kokorat san ras yo. E kelkeswa ajisman wap gade la pa bò kote bandi ame yo, aparaman toujou gen yon sòt de tandèm lè nèg yo pral frape nan yon zòn. Lè w pran Marchand Dessalines, Kokorat san ras e gang Savyen, yo mete ansanm yo pote boure. Anpil lòt kote la tankou nan Jan Deni, nèg yo vini la yo pote boure. Bon, kounye a la, si nou poze kesyon sou operasyon ki poko ka fèt, èske nou pa an dwa tou pou nou poze kesyon sou avni kowalisyon an nan depatman sila piske nou konnen gen anpil nèg nan kowalisyon an ki kòmanse retire kò yo, menm lè gen anpil lòt ki kanpe goumen, men. sa nèg yo gen nan men yo a, li pa vrèman sifi pou kapab fè fas ak pwoblèm ki genyen nan depatman Latibonit lan. Gang Luckson nan pwisan anpil. Gang Bendji a pwisan anpil. Donk si 2 gang sa yo ki nan depatman sila a yo trè pwisan, bon, fòk genyen aktivite, fòk genyen 2 moun ki kapab kanpe pou fè fas, fòk Leta li menm li kanpe pou l batay. Ou wè! Gwoup Sri Lanka a rive anba a, nèg yo poko janm ka mennen yon operasyon, yo poko janm ka fè yon entèvansyon. Dou, nou gon pwoblèm, pwoblèm nan anfas nou, n ap karese l, nou poko vle manyen l paske pwoblèm ki genyen la a menm lè li parèt kòse nan anpil kote nan peyi an, men gon seri de kote n ta kapab di se t ap fasil pou ta kapab rekipere yo paske gen kote ki gen bandi pa gen moun. Kòm si lòt moun ki ap viv, moun ki nan popilasyon an. Donk ou poze tèt ou kesyon pou di, kòman bandi pran yon zòn, epi se de twa grenn moun ki gen la, e lapolis li menm li pa kapab fè entèvansyon, e FRG li menm li pa kapab fè entèvansyon. Alò n ap raple ke FRG li deplwaye nan Pòtoprens. nan Site Solèy. E pandan batay gangstè yo nan Site Solèy, e enfòmasyon fè kwè ke FRG ansanm avèk lapolis deplwaye nan blòk Vare a. Men jiska prezan, 2 moun ki yo menm toujou ap fè ale vini nan blòk sila a, yo di yo ke yo wè prezans lapolis, e yo pa vrèman wè prezans mesye FRG yo. Eske se manti? Eske nèg yo mete kominike yo deyò jisteman? pou kapab tounen nou an derizyon, ridikilize nou pa rapò ak sa k ap pase nan peyi a la. Bon brèf, pou Latibonit la li menm, bon, jan nou di w li a se ke pwoblèm nan poko kapab rezoud paske Leta poko met men. Men nou te gen chans wè Senatè Youri Latortue, ansyen Senatè byen si, ki li menm a plizyè repriz fè dè anons pou di ke bagay yo, yo pral kòmanse manyen bandi yo nan depatman Latibonit. E jiska prezan ou ta kapab di nou toujou rete nan kad anons lan. Antouka, n ap tann lè operasyon oubyen entèvansyon yo ap kòmanse nan depatman sila. Jiska prezan, le peuple, m poko gen nouvèl non konsènan Kenkenn paske m te di nou ke n ap chache gen detay konsènan Kenkenn. Men il se pure ke chèf de gang sila, ki li menm te nan kowalisyon an, ki al jwenn bandi Savyen yo, Li ta an kèlke sòt fè silans. Paske pa bliye, enfòmasyon k ap veyikile otou de Kenken e kèk lòt sòlda o nivo de Savyen, ebyen nèg sa yo fon pote bouye nan Sen Michèl, yo antre kay yo ougan, ebyen yo pa sòti. Donk se konsa enfòmasyon ap veyikile. Men depi lè sa a m ap chache. Genyen detay pou kapab konfime oubyen enfime pou nou, mwen poko genyen detay yo. Men, n ap fouye zo nan kalalou pou n kapab konnen èske kenkenn la ansanm avèk mesye ki te avèk li yo oubyen èske kenkenn cha de pye. Li menm li disparèt pour ne plus revenir. E sitiyasyon sanitè nan Ench li vin vrèman preokipan aprè lanmò 2 pasyan nan lopital Sent Terèz sa ki pwovoke kolè e anpil entèwogasyon pa bò kote pwòch yo. Fanmi viktim yo reklame jistis, transparans ak reparasyon alòke gen anpil presyon ki ap fèt sou strikti sanitè nan vil lan ki vin parèt ensipòtab an rezon kantite moun ki yo menm kite lakay yo akòz ensekirite ki sòti nan lòt komin pou kapab al viv nan Ench. Premye ka konsène Luc Kerlin Charles, yon ansyen jij de pè nan komin Sodo ki li menm prezante nan lopital Sent Terèz le 13 out 2026 pou kapab resevwa swen pou doulè abdominal. Selon enfòmasyon ki rapòte pa pwòch li, yon valè 15 mil goud yo bay pou kapab achte yon bonbòn oksijèn. Malgre sa, Ebyen li pa rive jwenn swen a tan, sa ki lakòz Luc Kerlin Charles pèdi lavi l. Gen yon dezyèm desè, yon sitwayen ki rele Clotaire Denoé, li se anplwaye Zanmi Lasante ki li menm tou pèdi lavi li nan sikonstans kote pwòch li yo atribye sa ak yon priz an chaj ensifizant. 2 koze sa yo pwovoke anpil endinyasyon. nan mitan fanmi moun sa yo ki ap viv nan kominote an, ki akize lopital la ki ap fè move jesyon ak iresponsabilite nan sa yo genyen pou yo ranpli kòm tach. Pwòch viktim yo egzije limyè fèt sou sikonstans egzak lanmò moun sa yo. Doktè Benold Misl Milswa, responsab lopital Sent Terèz li evoke yon kriz kardyak pou kapab esplike. Desè sa yo, men vèsyon sila a li larjeman konteste pa sèten pwòch ki yo menm swete genyen eleman medikal ki kapab pèmèt yo tabli klèman koz lanmò sila. Odela de 2 ka sa yo, se yon kestyon de kapasite nan lopital Senterèz pou kapab reponn ak afli pasyan yo. Ensekirite a ki frape plizyè komin nan Sant, notaman Mirbalè ak Sodo, fòse anpil abitan deplase pou ale vè Ench pou kapab al respire mye, sa ki egzèse yon presyon siplemantè sou sèvis sante ki deja ap fè fas ak anpil difikilte. Antouka se tip je le konè. Clotaire, m te toujou wè l chak jou nan zòn Gilbert. Men, di tèt ou, Clotaire se youn nan ka anpil moun k ap pèdi lavi yo. Akòz bandi mete yo deyò. Gen se ka maladi. Gen se ka mank de prizanchaj nan lopital. Genyen se presyon lavi. Genyen se tansyon. Gon pakèt pwoblèm ki akimile e ki lakòz anpil nan moun sa yo menm yo pèdi lavi yo. N ap travèse nan peyi Etazini kote genyen plizyè dizèn sitwayen yo menm manifeste devan meri Springfield, Ohio pou di yo kanpe ak kominote ayisyèn nan. Sitwayen sa yo ki te gen pankat nan men yo ki afiche mesaj solidarite ak lanmou pou ayisyen te chwazi al pwoteste devan meri an vandredi 14 dawout 2026 lan pou di yo sipòte kominote sa a. epi yo pa dakò ak pakèt arestasyon ice kòmanse fè nan rejyon an. Nou pa pou kont nou, tout kominote Sprinfield lan avèk nou, se sa pwotestatè yo t ap di pandan mouvman sila. Mia Perez, youn nan òganizatè yo pèsiste, se pa yon atak. Yap fè kont ice, ni se pa yon konfwontasyon yap chache, se tou senpleman yon mouvman solidè, yon pozisyon pou pèp ayisyen an, se sa Madam Pérez deklare. Gwoup sitwayen sa yo te vle pandan pwotestasyon sa tou di non ak vyolans ajan ice ap fè sou migran, non ak kestyon chèn oubyen braslè nan pye, wi ak libète, wi ak. legalite. Donk divès sitwayen ki yo menm pran lari pou kapab ede ayisyen yo ki yo menm nan sitiyasyon difisil sitou nan Ohio a, n ap raple ke genyen Kilix Semelus li menm ki bay konfrè nou yon entèvyou e nan entèvyou sa gen anpil koze ki pale nou te gen chans tande entèvyou sa sou chanèl sila menm ebyen. Si ou pat gen chans gen enfòmasyon sou Kilik, ou pa tap janm konnen si Kilik te fèmen pandan 2 lane nan sant detansyon nan peyi Etazini. Men ekoute, ou menm ki se Ayisyen, ki ap viv nan peyi Etazini, ou ta kapab di menm lè ou son moun ki pa gen pwoblèm papye, men kanmenm ou ap santi ou strese. Strese poukisa? Paske gen de milye Ayisyen. k ap viv nan peyi sila a, ki yo menm nan sitiyasyon difisil. Si w se Ayisyen, ou wè y ap trake Ayisyen tankou bèt sovaj, m panse ke sa p ap fè w byen. E jan de imaj sa yo, n ap viv yo depi yon bon bout tan. Nou sonje lè yo te konn ap kouri dèyè Ayisyen, a cheval, nan fwontyè a, paske moun yo t ap pase nan fwontyè antre Meksik e Etazini. M kwè se te sou gouvèneman Biden. Ebyen chak moun sa yo la yo gen pèn yo koze ak peyi dayiti donk nou menm n ava konprann ke anpil fwa lè vwazen an di w ke l ap fè byen pou ou humm e li gen dwa pa mal non men byen an konn vin mal pi douvan paske ou konn ap fè byen ou pa vreman chwazi fè byen nan byen w ap fè a konprann byen. Si ou t ap favorize nou yon ti sejou lakay ou, poukisa nan ti tan ki te rete an, ou pa t angaje yon pwosedi administrativ pou te kapab pèmèt mwen rete? Men kanmenm m konnen Ayisyen yo gen kwayans. Nou se yon pèp ki rezilyan. M ap di nou anpil kouraj. Sila yo ki vle vini nan peyi yo, m pa ka di yo rete. Men sila yo tou ki rete. kap tann pou tanpèt la fin pase, nap di yo tchenbe rèd pa moli, paske nou konnen kòman sitiyasyon an li menm li ye pa bò lakay. Ke nan Mali bagay la pa bon ditou, peyi sa yo se 2 peyi m ta kapab di ki nan menm sitiyasyon avèk peyi Dayiti, piske. Zafè bandi an, se tèt chaje nan peyi sa yo gen Mali, ou gen Kameroun, ou gen anpil lòt peyi nan Afrik lwès lan, ebyen bandi ap kraze brize. Gen yon swasantèn sivil ki yo menm retni an otaj pa gwoup de soutyen ak islam e ak mizilman ki se jnim, yo jwenn liberasyon yo se nan dat jedi pou louvri vandredi 14 dawout lan.

Plizyè sivil yo te retni an otaj le 13 e le 14 fevriye 2026, ebyen se konsa tou yo kenbe 82 militè e jiska prezan militè sa yo, yo poko lage yo. Batay la ap rapousib antre Iran avèk Lèzetazini e nan dènye moman sa yo la, Donald Trump, prezidan Lèzetazini li fè gwo deklarasyon. Donald Trump li menase deklare Detwad Òmouz teritwa ameriken.

E deklarasyon sa rive tou a 2 jou ekspirasyon peryòd 60 jou ki te prevwa pa akò sese l fe yo te jwenn nan mwa jwen pase a. Yon fwa n ap frape Iran ki li menm ap sibi yon defèt kuizant, se sa prezidan ameriken an fè konnen pandan li di ke mwen pral deklare trè pwochènman ke Detwa d'Ormuz se teritwa. Ameriken defakto. Se deklarasyon Donald Trump nan kad yon meeting politik nan Long Island nan Eta New York. Prezidan Ameriken an li menm tou fè kwè ke Washington pral enstore blokis nan blòk sila. Pa gen navi ki ap pase san otorizasyon nou. Detwa d'Ormuz kontinye. yon pasaj maritim stratejik ant Gòlf Pèsik e Gòlf Oman. Li esansyèl pou transpò mondyal petwòl ansanm avèk gaz. Deklarasyon prezidan ameriken an rive alò ke peryòd 60 jou ki te prevwa pa memorandòm antant ki siyen nan dat 17 jen an li ap fini nan dat 17 out. Antouka. Prezidan ameriken li menm li fè anons pa l e otorite iranyèn yo poko di anyen. Sa va vou fè rir byen sur, gen yon sitwayen la a misye ap viv Zimbabwe, misye gen yon non ki dwòl, non misye se William Masvinou, misye chanpyon 5 fwa, nan ki konpetisyon? Konpetisyon nèg ki pi lèd, yo rele konpetisyon sa a Mister Ugly. Sa vle di moun ki pi lèd se sa. Ebyen William Masvinou li ranpòte pou la senkyèm fwa konkou nèg ki pi lèd nan peyi Zimbabwe. Fyè de patikilarite li, li swete dezòmè pote e konkou sa nan stad entènasyonal. Selon òganizatè lan, objektif lan se pou bay ak moun sa yo ki mwen bèl menm opòtinite. E ganyan an li pati avèk 500 dola epi yon vach. Donk yo bay misye yon bèf ansanm avèk 500 dola. An gwo misye fè 2500 dola plis 5 vach. Paske si misye chanpyon 5 fwa, misye byen pase. Men franchman, lè m ap gade misye, e sa yo kalifye de moun lèd lan, e m pa wè l nan vizaj misye non. Se pa tèlman lèd non paske gen nèg nan mond la la ki pa bon menm non. Alò, lèd la se nan panse nou li ye. Paske ke yo toujou di nou depi tou piti pa gen moun ki lèd. Tout moun bèl paske nou tout se kreyati Bondye. Men gen nèg ki tèlman ridikil ki di w lè m ap gade misye mesye avèk mwen ee ou pa ka konpare nou non. Donk gen nèg ki pa dakò afè pa gen moun ki lèd la. Men franchman ee nou gen de men n gen de pye tout moun ka fonksyone. Epi lavi ap fè wout li. Lapolis mete sou paj li plizyè videyo kote ke l ap deplwaye anba lavil, l ap deplwaye anpil lòt kote yon mannyè pou kapab batay kont kidnaping. Lè w fin gade videyo sa, w ap di se yon bèl pwopagann pa bò kote Lapolis Nasyonal Dayiti paske lapolis li menm li ap batay kont bandi ame. Men ekoute, menm kòmandan an chèf Lapolis Nasyonal Dayiti ki mete pye li atè o nivo de Dèlma e kote l mete pye li atè a a kèlke mètre, nou ta kapab di, an nou di mye a kèlke santèn de mètre, ebyen bandi yo menm ap fè kidnaping, lòt moun ap fè kidnaping. E anpil fwa gen kidnaping ki fèt, ou oblije ap poze tèt ou kesyon pou di, èske se bandi ki yo menm fè kidnaping sila yo? Ayisyen ki kite Etazini, ki rantre Ayiti yo, yo kòmanse ak lavi nan peyi sa a e yo kòmanse anfèt adapte yo ak nouvèl reyalite sa a. Paske kite Ayiti, ou sòti nan yon reyalite. W ale Etazini, w al viv yon lòt reyalite, men lè reyalite ki lòtbò a pi di ke sa ki isit lan, ou oblije retounen ou vin viv yon lòt reyalite nan peyi w ankò. Ki sa k pase? Gen Jolo, misye li menm se yon nèg ki te konn vann diri nan bouwèt. Misye antre Etazini, misye ta pral fè komès sa Etazini. Bon, yo di l, non, ou pa ka al fè bagay sa nan peyi moun yo papa, Etazini pa menm jan avèk Ayiti. Epi misye deside. Jan bagay la ye la pou misye tounen pa bò isit paske sitiyasyon an vrèman konplike pou anpil ayisyen ki ap tann tps ebyen misye vini misye pran bouwèt li ankò sof ke misye pa vann diri misye vann babankou ok donk pandan misye antre nan lojik sa poukisa konpayi a tou pa tou di misye l fè l kado 2 kès babankou li di refè viw paske si babankou fè sa m pa kwè. sa ap fèl pi mal men lè yon nèg ou te nan sitiyasyon sa ou tounen nan peyi w ou kòmanse ak biznis sa ou son nèg ki gen anpil kouraj e se sak fò wè dan lavi m toujou di nou sa e fòk nou fè ansòt ke lè nou tonbe pou nou kapab leve paske se nòtre misyon a nou lavi de lòm. Li rezime an sa n ta kapab rele yon sòt de renesans kazi kotidyèn. Paske si w tonbe, fò w leve. E lè w sòti nan yon difikilte, w ap leve ladan l, ou pral tonbe nan yon lòt. La vi nè pa fèt de petit mò, men de petit renesans. Konprenez bien. Nou prale nan meri Delma pou kwè l ye la a, kote ke gen gwo aktivite ki te òganize nan dat 15 out 2026 lan, Vakans an Liv. Plizyè pèsonalite te reponn prezan pami yo Emmanuel Ménard, genyen Nenel Cassy ki li menm te an sinyati, genyen tou Valery Numa. Ann al swiv kòman sa te ye.

Aktivite sa yo, m sonje lè m te direktè bibliyotèk nasyonal, m te di fòk nou fè liv yo sòti nan bibliyotèk yo, sòti nan libreri yo pou n fè yo pran twotwa. Ebyen se inisyativ sa yo k ap kontinye, ke nou vini ankouraje non sèlman òganizatè yo men otè yo tou paske literati a. Art la nou ka fèl kreye richès paske lè yon moun son ekriven fòl kapab yon jou li viv de sal konn fè. Jodi a nou remake ke la jenès patikilèman yo pa vrèman mete aksan sou lekti. Eske pa rapa yon tèl deriv ou menm kòm minis kilti ak kominikasyon ou gen yon mesaj pou gwoup de moun sa yo ki pa vrèman mete aksan sou li? Sou lekti, yo plis rete sou rezo sosyo ap gade videyo, gade fim. Bon fòw dakò tou liv la se achte poul achtel, videyo a depil gon telefòn nan men li li pwal sou li. Donk se dyòb nou nou menm kòm leta pou nou fasilite liv la ka rive lan men jèn yo e sak fè nap finanse otè yo, nap finanse mezon didisyon yo e nan kouraje fwa sa yo fèt pou liv la ka. Ale lan men timoun lan, non sèlman pou l genyen l, kounyela a, sosyete a fèt pou l konnen lè l ap bay yon kado, olye ke nou bay yon jwèt, yon zam, oubyen nenpòt lòt jwèt, nou bat liv lan men timoun yo, paske sa kapab non sèlman nou chanje sosyete a, Men fè timoun yo konstwi yon avni meyè.
Mèsi bokou, se toujou yon plezi.
Valery Numa ou se yon kòlèg, ou se yon jounalis ki trè ekoute. Jodi a nou wè ou nan Vakans nan Liv. Tit liv la se Nou tout ka rive. Ou gen yon slogan wi, Yon lòt Ayiti posib. Jodi a nou wè ou gen yon ouvraj ki titre. Nou tout ka rive. Kisa ou, kòman ou ka esplike lektè yo? Bon dabò kite m di nou ke chak moun kap viv sou latè ou genyen yon objektif ak yon misyon pou bay tèt ou. Pa gen okenn fatalite nan moun ki rive. Rive a pa fèt pou yon kategori, rive a pa fèt pou yon sektè. Tout moun ka rive. Sof ke genyen yon atitid ke sa mande pou rive. Pa egzanp, mwen m soti an pwovens, gen anpil nan moun ki soti an pwovens ki rive bay tèt yo yon disiplin e ki rive atenn dè objektif. Pa gen ankenn maji nan entèl te rive paske l te fè dis, paske l te fè dat. Sa k sèten se ke chak moun sipoze fè yon chwa. Disiplin se youn ladan yo. E dezyèmman, gen anpil moun pa egzanp, Lekòl kokobe. Mwen eksplike sa nan liv la. E youn nan chapit fa nan liv lan, mwen eksplike 5 rezon ki fè ke anpil moun ki te briyan lekòl echwe nan lekòl lavi a. Paske sa k rive, malerezman lekòl ayisyèn konsantre twòp sou de bagay ki ki ta ka sèvi de kilti jeneral, de konesans jeneral, men ki sèvi de baz pou fè yon moun pase nan yon klas a yon lòt. Ban m ba w yon egzanp trè senp. Yon elèv yo fè l pa pase nan yon klas paske l pa sonje yon bagay Voltaire te di. M ka konprann ke sa a gen rapò avèk petèt yon kilti jeneral, eksetera. Ou pa ka penalize m pou sa. E ankò ke m pa oblije dakò a Vòltè. Konprann byen wi. Malerezman, lekòl nou an manke pratik, li fè ke pi gwo pwoblèm ki genyen nan lekòl ayisyèn nan, lakay ti jèn yo, se paske yo pa devlope yon bagay yo rele entelijans emosyonèl. Gon kantite de moun, pa egzanp, ki jis rete de pa kè, pa kè, pa kè, pa kè, pa kè, pa kè. Men se sak fè tout moun sa yo pral depoze CV tout kote. 95 pousan moun sou latè al chèche travay. Gen 5 pousan moun sèlman k kreye travay. E se 5 pousan sa a ou wè ki pi rich sou latè. Sa vle di ke se yon kesyon de mindset. E se sa m ap eseye vann, se sa m ap eseye montre apati de. Pami egzanp yon pakèt moun. E liv lan se yon liv ki trè pratik dan la mezi ou kèlkeswa moun ki li liv la ap retwouve yon pati nan li nan liv la. Gon kote l ap di kèt mesye! San ke m potko konn sa a, se sa m te suiv ki fè m la jodi a. Men sa ke, sa pèt arive ke ou rive yon kote epi w di tèt ou kèt! Sa m rate sa a? Wè rèv ou, mwen di sa nan liv la, rèv ou se menm jan yon maryonèt. Se w k fè l bouje nan sans ke w vle a. Paske gen moun ki kwè nan fatalite. Li di, a kòm se pitit entèl mwen ye, sa m te ye pou m ta rive. Pa gen sa. Pa gen sa. Il sifi ke ou pran dispozisyon pou sa e m ba w garanti, depi w pran dispozisyon pou sa, w ap rive. Men sof ke, gon zanmi m ki di m, ou sur ke tout moun ap rive? M di non, m pa di tout moun ap rive. M di tout moun ka rive. Sa vle di ke gon dispozisyon pou w pran pou w rive a tou. Ou konn kijan m evalye yon moun pa egzanp? si w ka itil tèt ou. Lè m ap bay yon konsiltasyon, yon jèn vin kote m, mwen di w, ban m mande w, nan vennkat èd tan, esplike m ki sa w fè pandan vennkat èd tan. Sa sifi pou m wè si w se yon nèg ki entelijan, si w se yon moun k ap gaspiye tan oubyen si w se yon moun k ap eksplwate tan. Ou konprann byen wi. An n di yon nèg pran uit èd tan nan vennkat èd tan an, se pou w skole, se pou w pa aprann anyen, pa egzanp. Ou pa ka vle apre sa, lè yon nèg li menm kale bèt li, li fikse dèzobjektif, li idantifye dèzopòtinite, li sezi yo, Epi w soti pou pale l mal. Men w pa konprann ke nou tou lè de te gen 24 èd tan tou. Kisa w te fè apa w la? Mwen m fon bagay apa m, non w fon bagay apa w la. Donk m panse ke se de bagay pratik e m kwè ke m ankouraje kèlkeswa jèn nan e pa gen laj ke w pa ka rive. Ou te gen dwa gen 80 zan, gen yon bagay ke w ta renmen reyalize pou tèt ou, li pa twò ta. Sa depann de mindset ou, sa depann de kijan w wè tèt ou, sa depann de ki objektif ke w vle atenn. E nou ankouraje tout moun pwokire yo liv sa a, Nou tout ka rive. e se pral yon okazyon pou pèmèt ke ou konn tèt ou, ou idantifye ki sa ou ka fè e ou idantifye nan ki sans, ki direksyon ke w ap bay tèt ou pou w kapab rive. Gen lontan nou pa wè towo sa, li fon parèt nan laprès e mesye sa se ansyen senatè Nip, Nenel Cassy. Li te jwenn arestasyon l, li pran prizon par la suite. Le gouvernement d'Alix Didier Fils-Aimé al lage Nenel Cassy e kounya la Nenel Cassy sou beton an lap fè mobilizasyon politik paske eleksyon pral rive. Ebyen Nenel Cassy te an vant sinyati. Nenel Cassy fè liv. Li di ke li menm li pa yon maton nan kesyon fè liv. Men ekoute, il a voulu partager son expérience avèk popilasyon an, se sak fè li ekri liv sa a. e li pral bay eksplikasyon sou liv la an menm tan l ap pale sou sitiyasyon ki genyen la nan peyi Dayiti.
Mwen siprann totalman de akèy ke mwen jwenn jodi a. Yon lòt fwa ankò, m ap salye moun ki apresye m yo, moun ki toujou prè pou akonpanye m nan tout sa ke m ap fè. Yon lòt fwa ankò, yo reponn prezan e yo montre afinite yo, yo montre lyen. ke yo gen avè m e mwen pa t atann avèk yon akèy osi chalere konsa. E pa bliye ke se premye esè mwen nan kesyon ekri, nan kesyon otè, sa vle di se pa yon domèn, se pa yon sektè ke m vrèman penetre. E se sa k fè sipriz mwen jodi a. E mwen ekri de liv e gen youn nan liv yo mwen te toujou pwomèt. popilasyon liv sa a. Se liv ki rele Tourner la page, Haïti au carrefour du développement, Patriotisme, Résilience et Vision. Se liv sa a. Sa a, liv sa a mwen gen anviwon 3 zan m ap travay sou li. E se yon liv ki fè n konprann sa rele kilti politik dan le pase. E li pale tou de kesyon. moralite politik e kòman moun dwe fè politik e li retrase yon pati nan istwa Ayiti. Pa egzanp, li pale de dèt de lendepandans e li ba nou tout istwa de dèt sa a, kòman li kokobe peyi a. Li pale tou de kesyon. M te ka di w eleksyon, kòman w kapab fè yon eleksyon e ki mekanis pou w itilize pou w gen yon eleksyon. Li fè yon radyografi de 10 lwa bidjetè, sa vle di de 10 ane bidjetè, kote l montre kòman yo gaspiye resous peyi a e si yo te byen itilize resous sa yo nou t ap vrèman ajou nan kesyon de devlòpman. E se yon liv e pou mwen menm ki ofri w e yon posiblite pou konn sa rele jesyon bòn gouvènans. Li moutre w kòman e mesye dam k ap jere peyi a pandan tan k sot pase yo, kòman yo mal jere peyi a sou le plan de kontabilite, dekonomi e de la bòn gouvènans. Li pale nou tou de kesyon sekirite, paske jodi a ou pa ka pase de kesyon sekirite a. Li ofri de pis kòman pou yo rezoud kesyon ensekirite a. Li pale nou tou de pèspektiv pou nou sòti peyi a nan sa l ye la. Se yon liv ki trè rich e nenpòt moun k ap fè politik e ki enterese a politik e devlòpman anndan peyi a, li pa ka pa li moun sa. E rezilyans lan se pou montre kapasite w pou w reziste pa rapò avèk frap politik yo, pa rapò avèk pakou politik yo ki pa janm fasil. E se yon liv pou mwen menm konplè e ke nenpòt moun k ap li liv sa, pou mwen menm apre lè l fin li l, l ap metrize e m te ka di w e pwoksimite ki genyen ant Politik e devlòpman e ekonomi. E se sa liv sa a prezante. Dezyèm liv sa a, se yon liv nou ka konprann si anpil nan nou konn sa rele istwa e m te ka di w Danyèl ki te jete dan lafòs o lyon. E nou konnen pakou politik mwen, anpil moun aprann e konekte avè m politikman, anpil moun e konnen e sajès politik mwen, anpil moun konnen kalite politik mwen, m son moun non vyolan, m son pasifis, men sa pa anpeche ke advèsè politik mwen yo ki pè de sa rele sèvo m, brenn mwen, e ki itilize tout mannèv pou yo. atake m politikman nan dènye moman yo apre nèg yo fin fè akò 3 avril ki vini avèk cpt a e tout moun konnen ke divèjans ke m te genyen avèk gouvènman Ariel la lè m fin kite gouvènman Ariel la tout popilasyon ayisyèn nan dezapwouve gouvènman sa e ki te vin pèmèt ke gen yon soulèvman jeneral e ki pouse gouvènman sa a kite pouvwa sa vle di ke anprent nou nan angajman pou pèmèt ke n chèche chanjman. te nan batay pou Ariel kite pouvwa. Lè Ariel kite pouvwa, mesye yo fè akò 3 avril sou pretèks e ke m te ka di w de fos akizasyon falasyez eksetera, yo ekate n de akò politik la. Ki vle di, yo ekate pèp la de akò politik la. Lè yo ekate pèp la de akò politik la, nou vin gade nou li estrateji mesye yo, Nou di gon fay nan strateji a. Nou di gen mwayen pou nou pataje pouvwa avè yo e se konsa m konseye 2 zanmi kòman pou yo penetre pouvwa a e yo rive pran primati a nan men nèg yo. Lè yo pran primati a yo di a sa se èv senatè Cassy anben fòk yo abat senatè Cassy e se lè sa a gen yon litij kote prezidan Fritz Jean vle kenbe Rameau kòm direktè jeneral lapolis e le premye minis Alix Didier Fils-Aimé. ki se yon moun ki ap goumen pou bay sekirite, li di ke Rameau pa ka bay rezilta ke l vle chanje l. Men kòm yo konnen pwobableman ka gen yon pwoksimite ant mwen menm e Premye Minis lan, pou yo menm yo panse ke se mwen k ap manevre dèyè kesyon sa pou chanje Rameau. E Prezidan Fritz te gen gwo enterè anndan Direksyon Jeneral Lapolis sa, de gwo kontra, eksetera. Li vin pran m pou bèt nwa. Alò ke mwen se yon nèg ki gen yon istwa. avèk prezidan Fritz Jean depi lè yo te dezinye l kòm premye minis sou Ariel e tout lè n ap goumen kont sou Privè lè yo te dezinye l kòm premye minis sou Privè tout lè n ap goumen kont Ariel mwen menm avèk Fritz Jean se kòkòt a figawo se de nèg ki byen ki alèz n ap manje ansanm nou tout kote e avan yo pwosede avèk anlèvman m nan m al chita avèk. E gouvènè a m di, a, prezidan, nou de menm fami politik, nou de menm orijin politik, moman an pa moman pou n fè lagè, se pa moman pou n goumen. Ou opouvwa, se okazyon pou nou mete n ansanm, pou n konstwi yon veritab fòs politik, pou n akonpanye popilasyon, pou n retire l nan sa l ye a. Li di m, byen wi, men apre. Yon sèten tan, m tande Rameau mete avi de rechèch. Poukisa? Paske m pa konnen m nan anyen. M se youn nan nèg k ap fè politik anndan peyi a ki pi klin. M pa janm jere yon goud pou Leta. M toujou di sa. M pa janm jere yon goud pou Leta. E m pa janm ofranse pesonn moun. M pa janm ofanse, m pa janm atake pesonn moun. M toujou batay sou baz. Prensip, sa vle di mwen mennen yon liy politik, yon konduit politik ki respekte tout moun. E se apati de se moman yo pral akize m de tout sòt, de tout bagay ke m pa janm konnen. Paske tout moun konnen ke mwen pa nan vyolans. Mwen pa nan kesyon rankin politik. Mwen se yon moun k ap imite Nelson Mandela. M se yon moun k ap imite Martin Luther King. M se yon moun k ap. Eseye apwoche Gandhi. Sa vle di se sa yo ki doktrin pa m. M se yon moun k ap gade lè gran zòm ki travèse listwa, tankou Lula, tankou prezidan Jean Bertrand Aristide, m ap gade moun sa yo pou m tire sa ki bon lakay yo. E se sa yo ki pèmèt ke m gen yon kilti politik ki trè pouse e ki pèmèt ke gen yon jan m apresye kesyon politik la. Lè m fin viktim de anlèvman ki òkestre pa. Prezidan Fritz Jean e Rameau e anpil lòt advèsè politik mwen pou brenn mwen, pou entèlijans mwen. Paske m toujou di, klas politik ayisyèn nan, m pa goumen avèk zam, m pa goumen avèk vyolans, mwen goumen avèk entèlijans, avèk panse m. Se lespri m. E si gen youn nan bagay klas politik sa manke pandan 20 dènyè ane sa yo, se lentèlijans politik. Yo pa entèlijan sou le plan politik. Nèg yo ka fò nan tout bagay. Men sou kesyon politik nèg yo sòt anpil e se sak mennen peyi a nan sal ye la. Sa vle di nèg yo pa gen kapasite, yo pa gen konpetans pou yo dirije peyi a. E kòm mwen menm mwen gen entèlijans, mwen gen konpetans politik, paske yon nèg ka fò nan literati, yon nèg ka fò nan ekonomi, yon nèg ka fò nan kesyon enjenri, men li pa gen entèlijans politik. Lentèlijans politik se ekip pa m nan k genyen l. Men kòm se ekip pa m nan k genyen l, y ap konbat li sou tout fòm. E sèt fwa si, ou ka wè nan tèt mwen gon, gon, nan kepi k nan tèt mwen an, gon bagay ki ekri ladan l. Ki vle di n ap chèche lavi pou pèp la. E se sa ki prensipal objektif nou. Liv sa a ki sa l fè? Li moutre nou nan yon premyè pati kòman yon seri de grantòm yo te pèsekite yo politik. tankou Nelson Mandela, tankou Lula, tankou Trump, tankou Jean Bertrand Aristide, tankou Evans Paul, nou pran anpil moun tankou Machiavel ki prezante nan premyè pati nan liv sa. Dezyèm pati a, n al nan Fò Solyon an, 17 jou ke m fè dcpj. Pou ryen. Pa bliye, lè m rive dcpj, yo te di yo met avi de rechèch kont mwen, Lè m rive dcpj yo di yo pa gen dosye. Yo chèche dosye yo pa janm jwenn dosye. E a la fen yo moute yon rapò lè l rive nan pakè a yo jwenn yon rapò ki vid. Paske yon rapò se kisa l ye? Se yon rapò ki di men sa w fè ki vini avèk de pyès jistifikatif e pyès sa yo di egzakteman men kisa ke w fè kòm zak. Sa vle di, yo pran yon rapò ki vid, yon pwezi, yon powèm, yon literati ki pa gen anyen de fondman ladan. E apati de se konsta, le gran komisè gouvènman Frantz Monclair, ki ap respekte lalwa, li di ke li pa jwenn anyen, e li voye m lakay m. Men apre, advèsè politik yo, yo fè entrig, yo fè sesi, e yo atake komisè gouvènman paske l te respekte lalwa. E malgre yo fin libere m de sekestrasyon e de anlèvman, nou pral tande Fritz Jean k pral fè yon deklarasyon nan Nò. Ansyen zanmi m, pou ki kè m te gen anpil respè paske se yon gran entèlektyèl, lè l rive nan Nò, li di ke yo pa t dwe lage m. Men, pa gen anyen pou wè ant egzekitif e jidisyè. La ankò, se yon gwo gaf paske il est de l'exécutif. Mwen gen yon dosye lajistis, se lajistis ki dwe tranche. E, etandone ke mwen, m son nèg ki toujou mennen konduit politik mwen byen, Anmè komisè a wè ke m pa gen anyen e li libere m de sekestrasyon an, de anlèvman. E nan matyè de dwa, tout moun konnen ke lè yo klase yon dosye san swit, pa gen anyen ki ka fèt ankò. Men fò m di nou ke minis ki la a, mwen ap, mwen felisite l pou kouraj li. Pa paske l se moun mwen non. Pou kouraj li paske l pa t pran nan presyon Fritjan, nan presyon yon seri de prezidan ki te genyen pwoblèm politik avè yo pa rapò a enfliyans mwen. Paske nèg yo di definitivman gen 2 moun ki fò anndan peyi a, se Prezidan Aristide, se Senatè Cassy. Fò yo ap bat mwen, men kòm yo toujou ap anpeche Prezidan Aristide avanse, men mwen menm y ap eseye tou pou yo anpeche m avanse. E nan twazyèm pati liv sa a, mwen vin fon konfwontasyon avèk. Matchavèl Matchavèl ki di pouvwa fè w fè tout sa w konnen pou kenbe l Ou mèt fè krim Ou mèt fè imoralite Ou mèt fè tout sa k posib fè w kenbe l Mwen mwen di non Pouvwa s on lòt bagay Se la bòn jesyon de la site Se pou sitwayen yo renmen sa w ap fè a E fòk nou mete sa rele lanmou nan politik la E m vin fè paralèl sa moutre ke gon seri de kote Matchavèl pa gen rezon Gon seri de kote se mwen k gen rezon E m ap Eseye panse de sa ou rele yon panse nouvèl de la politik. E se sa m prezante nan liv sa. E gen anpil revelasyon nan liv sa. Gen anpil gwo otorite ke m pale de yo nan liv sa. Pase gen yon moman k rive.